Tout sa kap pase nan peyi a epi yo konnen. Sou fè kwaza chanèl la men nap mande yo pou abone pou nou nap byen apresye sa. Epi jodia nou pral pale de de yon atis ke nou tout konnen ke anpil ayisyen fanatik li konn sam vle di la mesye sa gen la. Nou poze nou poze nou poze.
Gèlè men se pa yon vwayaj la te ye menm.

Mesi moun. Misye bay pitit sa mesye. Lòt fwa ti bòs nan ti bòs nan pòch ou pran. Yow ou tèlman bon sèt ou pran tèt ou fòmal wi menn. E pomad.
Tout ti pat rele wave. Wave.
San mi san. Yow ou pase rache po tèt la tèlman wap bwose tèt la. Mesye nou konn yon mizik e konn ki te lage ki te fon pil hit ayiti. Wi.

Men se vre ke l fèt de paran senegalè e misye adopte nasyonalite senegalèz la tou. Donk, ki se yon bon bagay. Yo, misye fèt avril, 16 avril 1973. Wi, misye gen 46 an. Jenn ti gason wi menm. Ou ba misye 2 zan.
Ou ba misye 2 zan? Eeh. Gwo bagay konn ap fè la e. Oh Jezi.
Yeah man, ok, si m poko di w Akon pral fè pwòp vil pa l o Senegal. Ki misye ap rele l ankò? E konn si li. E konn si li.
Bèl travay, bèl travay. E pa bagay rans non mesye. Sa vle di vil misye ap fè a se pa yon vil ki te la deja. Sa vle di kay ki te la deja yo pral kraze yo. Se yon bagay misye ap kòmanse a zewo. Konn sa m vle di w la misye. Misye ap depanse. Sa vle di m ta renmen anvan misye kòmanse fè vil sa pou misye ta bay tankou yon bidjè. Ou konn sa m vle di w la? Konn kòb li pral depanse Pou fè vil sa menm. Paske lè mwen ba la sou twitter menn m se sezi menn kote m konnen e konn gen bon tan misye ap chante menn se. E pa sèl vil ankò misye te pral fè non misye te gentan fè yon lòt bagay ankò misye te gentan bay kouran an. Yeah yeah m pann m tap di mwen news la misye. Misye te gentan bay kouran ke yon lòt moun potko te ka bay wi. Yeah misye te gentan kreye pwòp sous denèji men se yon sistèm a bay solèy wi Li te fè bon kanmenm ki vrèman bon. E m panse lè jan de bagay sa ap fèt la men se tankou gen anpil.
Sou konbyen tan misye fè bay kou an sa menm? Bon nou pa vrèman gen dat la egzanp. Men m panse lè bagay sa ap fèt se nou konnen gen anpil moun k ap sible tankou yon atis tankou Wyclef Jean tou. E se sa mwen renmen. Lè m wè tweet la menm ke Akon pral fè pyès vil pa l, O Senegal lè wap li kòmantè yo men lè wap li bagay yo tou anpil ayisyen ap di yap di. Ou ka konpare Wiclef avè Akon men. E Wiclef menn eske Wiclef pa ka al Ayiti li fon bagay konsa poul fè pwòp vil pal epi reprann. Bon menm si tankou se pa tankou pwòp vil pal men mpanse Wiclef gen ase denfliyans ou di mwens ase de pouvwa lèn di ase de pouvwa se pa nan sans tankou li gen kòb la non men mpanse avèk non Wiclef la mesye Paske epa kòb ekon ki pral fè bagay la, ekon just gen pwojè a, tankou jan misye di la li vle fè pi gwo enpak, li vle fè pi gwo enpak an Afrik, se sa ke pwojè l e ki gen kòb. Gen misye gen moun kap ede l tou, epa sèl misye. La Chine. Wi la Chine. La Chine fè pil bagay sou inegal, I mean an Afrik menm menm, paske la Chine li menm, pou la Chine pran mond lan genlè an Afrik yap kòmanse. Jan ekon te di a li menm li vle fè pi gwo enpak nan bagay la men se pa te yon kòb pal li just gen pwojè a epi avèk moun e kounye a epi èd yo ap vini pi fasil se nan menm sans lan jan ke moun yo wè moun ap tagèt e Wiclef la m panse menm si tankou Wiclef se Wiclef se nèg kwadèboukè men si tankou kwadèboukè deja fè dèy se vre li paka fè kwadèboukè refèl nèt men avèk enpak wi gen anpil bagay li ka fè mon chè sa nou nou paka bay tèt nou si ka bay moun yo kèk ti kou an tou nou paka bay tèt nou manti kòm si sa e e misye paka fè demach kòmsi pou gen yon pwojè fon fon sistèm solè pou Vale Brikè a mesye ann pa bay tèt nou manti m kwè misye misye gen èd tankou gouvènman gouvènman e yo yo fèk yo fèk ratifye tout bagay ba misye la ke misye se konfime e legalman misye pral fè men pwòp lajan misye ap genyen wi e sa map diw la vil misye ap fè a tankou se pa yon vil kay kap ladan yo menm se bagay ki fè nan twal non menm

M ta vivan toujou men nan van vil sa fini m foun pase ladann konn sa m vle di la si si alaso al o senegal menn epi ou konn sa m vle di w la poun poun foun pase nan nan econ city menn. Eske w konnen se yon se yon bèl bagay men se lè pa egzanp yon nèg rive nan yon nivo epi l just pa bliye rasin li an m di w mwen renmen bagay sa. Kareman menn ye menn ou ou ou pa bliye kote w soti kote w soti a ou pa bliye rasin ou epi tout bagay wap fè menn ou jus fèl tankou se pa yon bagay wap fè ou konnen demen

Mesye, pandan nap pale de bagay Wyclef la, tankou bagay Wyclef la menm, se pa sèl Wyclef ki te, bagay sa, m te ka di bagay sa soti bagay pi lontan, paske nan moman la menn, m kwè gen anpil Ayisyen, atis Ayisyen kap, ki nan gwo nivo nan, nan kilti like, entènasyonal la, ou konprann sa m vle di w la? Tankou.
Kodab la. Yeah nèg sa yo. E se kay la mete kodab la. Jason Derulo.
Bon menm si tout moun nèg sa yo pa purman ayisyen men kanmenm yo fè de paran ayisyen. Men yeah se tou tout moun pa ale. Men se konsa gen anpil ayisyen kap fè anpil kòb nan parapò a kòman te ka di a parapò a talan yo si n pran nan foutbòl ameriken an NFL la yo chaje ayisyen. Yeah. Gen anpil nan yo lè sou kont Instagram oswa Twitter yo yo just met drapo ayisyen an nan kont yo Yo sa vle di bagay bagay Wyclef a fòk nou fon poze sou sa menn pase m te ka di w de e 2006 you know Wyclef se sèl gwo ayisyen ki tap evolye nan kilti a men ou konn sa m vle di w la se pa sèl Wyclef ki te ka al Ayiti konnya ki fon vil ou konn sa m vle di w ala so gen pou l al Ayiti la pou n achte Lagonav epi n fè pwòp vil nou Lagonav nou rele l Alaso e pa vre mesye Alaso City Alaso City n ap fè pwòp kòb pa nou.

Ratifye pou ou tèl bagay. Men yon bèl bagay ou di la vre zanmi. Sa Akon fè menn, Akon chache, li chache bon, moun sa yo k siyen papye sa ba Akon pou pou fè bagay sa menn. Yow! M pa ka tann menn. Fò m wè bagay sa. Fò wè vil la? Fò m wè vil la menn.
Akon City menn. Li pa anonse konbyen tan l ap pran. Bagay konsa non. Non, yo pa non. Misye pral fèl sou anviwon 2000 ekta tè. Yo!
Ajans nou men. Nèg ki fò nan matematik yo. Nèg ki fò nan, kòman nan chimi yo. Nèg ki fò nan biyoloji a, konbe e, yo ka fè evalyasyon konbe, konbe tè. 2000 ekta tè, se, se tè sa ke yo ba, ke gouvènman senegalèz la ba Ekon, avèk anpil delimitasyon, e fòn di w son, Se yon vil ki pap twò lwen vil Daka, Daka ki se kapital Senegal, a sèlman 5 minit kondwi, lè w kite kapital la, w ap jwenn vil Ekon pral fè a. E jan m di w la, se yon vil k ap piwman touristik e ekonomik, se sa ke Ekon li menm li di. Tankou lè w gade movie Black Panther a.

Se yon sèl solèy renouvlab kap elektrifye zòn nan. Map diw men. Se yon bèl pwojè, yon bèl pwojè moun m panse pwojè a li menm. La chine nan bagay sa ka men. Gen kèk pwen ki sou entènèt sou sit Econ nan epi ou ka al gade tou sou kont Twitter misye tou wap wè kèk bagay konsènan kòman kòb la pral jwenn se ak lang epi ki konpayi ki ap la pou ekzekite pwojè a epi sou konbe ekta de tè jan nou diw la. Ou ap wè kèlke gran pwen ki konn mete, men jan di la, prensipal objektif Akon se fè pi gwo enpak nan nan kontinan afriken an. E sa li renmen.
Wens, sa w panse? W ap w ap fon vizite Akon City?
Depi Bondye fè m ap viv toujou. Sa li renmen.
M ka menm ale lòt bò a menm. Ou pran ou pran tout ti afè w di Akon banm. Yeah, pase pase pwojè a pwojè a li menm se yon pwojè de 10 an Akon. Konn di. Dizan. Shit.
Dizan ki lajan ap genyen. Dizan map genyen. Non men. Kenz an yon.
Li pa di tankou dizan kòmanse pou konte li te kounye a non. Dizan lap pran lè li start pou l fin fè vi l la. Chè.
Bayo bèl wi men lè wap gade future a men. Li konn bal gen pwòp vil pa l. M kwè. Atis yo ka gade atis nou yo ka gade sa li konn ap fè nan peyi l konn sa m vle di w la menm lè gen nèg ki te ka vle sa men bon li pa fòseman se si sèlman tankou atis m panse sa se yon sa se yon bèl egzanp li ye pou tout nèg ki ap fè kòb ouzwen ki gon sètèn enfliyans ki nan yon nivo ki sot nan yon peyi pòv oswa nan yon vil ki pòv. Tankou foutbolè, nou ka pran foutbolè yo tou men, chaje foutbolè afriken e ki sot nan peyi pòv bon. Nan sans sa, yon gwo kout chapo pou Sadio Mané, misye li menm ki fè ti afè pa l nan peyi l. Ye, e pa senegalè misye di? Senegalè ye.
A, misye.
Misye avèk e.
Misye deja bay konnen ed mouche. Kòman e rele l ankò?
Ivaryen an, Didier Drogba tou. Drogba, ye. Tout nèg sa yo fè ti bagay nan peyi yo. Antoulèka menn, pwojè sa yo konn gen an menn, son bèl pwojè l ye. Nou menm nan Alasyo, n ap gade pou n wè menn, hopefully Akon te ka voye kèk envitasyon pou nou pou n fon pase nan. Nan inogirasyon an. Yeah,
nan inogirasyon Akon City menn, ou konn sa m vle di la. Menm yon studio Alasyo misye ap ba nou fè lòt bò. Nou pa bezwen anpil. Fè nou fè fè fè ala sou Yve Lòbwa. Yeah man um ou menm kap gade video a man di nou kisa ou panse eske pwojè sa yo ke nou ap travay sou li a man eske misye ap leve uh vizaj afrik la lè moun pale de afrik konnya e pa sèl de elefan anakonda ou konprann sa mvle di yo e pa sèl de bagay sa yo ke yap pale yo ka pale de ekon siti ou konprann sa mvle di yo la ke ak anpil teknoloji lè wap gade man si misye fè vil la man e sèl pano solèy kap ladann man ou konprann sa mvle di yo la man yeah ah gwo.

Gon pwojè yon lopital non menn. Nèg yo gilè pa gen volonte.
Yo ou konprann sa vle di w menn. Gilè pou yon nèg ta fè yon bagay Ayiti fò l ta gen ide al nan politik oubyen fò l ta nan politik. Ou konprann sa m vle di w la? Epi menm pèp la konsa tou a. Ou wè si m rive Ayiti la, si alasou rive Ayiti la,

Nou ayisyen konsa vre wi. Epi pandan w di sa moun yo, menm bagay sa wap di a la, èske w konnen gen yon seri de nèg anpil fwa se tankou bouch moun yo pe ki fè gen yon seri de bagay yap fè nan gouvènman. Ou imajine w tankou swayizan yon nèg sot fè 6 an senatè. Epi li just tap fè bon senatè, li pat nan anyen ki wrong epi

Nou just pou egzanp. Non mezi ki. Ok n fèmen parantèz la. Pa gen politik bò isi a.
Si n bese pale politik mesye. N ap fèl nan lari a. Lè n kite alaso. An tou lè ka menye. Nou fin pale de sijè ekon nan men. Di n kisa w ap panse. Eske ou menm ou gen plan. Lè ekon fin fè vil sa a pou. Pou fon pase. Pou al fè kèk you know selfie nan vil la. Ebyen men. Sou fè kòz ak chanèl la. Nap di w mèsi paske w te pran tan w te gade videyo sa. Epi si w poko abone menn fè sa pou nou ede n grandi. Konn se yon fanmi n ye nap fè sa ansanm epi n ale mesye. Pataje videyo a.
Men se t yon plezi jan Renyo di l la.
Epi nap pran yon lòt videyo menn. Peace out.